Konbyen bagay ou tap gentan reyalize nan vi w si w pat konn remèt tout bagay a demen? Konbyen etap ki ou tap gentan franchi si w pat konn di a banm kite sa a map gentan fè l? Konbyen opòtinite ke w rate? Poze tèt ou kesyon sa, èske ou pa an reta nan yon seri de bagay akoz ke ou pè poze aksyon lè w jwenn opòtinite pou poze aksyon?

Alo alo salut a tous bonjou tout moun e byenvini sou chanèl mwen an mèsi a tout moun ki abone e tout moun ki pral abone e pa bliye lè nou fin abone pou nou aktive klòch notifikasyon an pou nou pa rate ankenn videyo ke mwen gen pou mwen poste guys dezole nan videyo a si nou wè cheve m ap vole se paske mwen pa anndan an mwen jis kanpe deyò a pou mwen fè ti videyo sa guys e li pase nan tèt mwen mwen just fèl pou nou jodi a mwen pral pale nou de pwokrastinasyon ki sinifi ke lè Nou ap remèt tout bagay a demen. Donk mwen espere ke nou ap enjoy video sa. Pa bliye abone, pataje epi kòmante. Mwen renmen nou anpil guys. Konbyen fwa nou pase akote rèv nou? Konbyen fwa nou echwe jis paske nou pa poze aksyon nan bon moman an? Konbyen fwa sa rive nou? E eske nou konnen tou gen anpil bagay si nou te oze poze aksyon, si nou pat tout tan nou pa tap remèt tout bagay a demen, nou tap gentan lwen nan vi n, nan etap sa ke nou ye la se pa ladanl ke nou tap ye. Li bon mezanmi lè nou jwenn posibilite pou nou poze yon aksyon, pou nou fè yon pa de nouvo, pou nou fèl. Paske nou pa konnen kisa ki ap rive demen. Demen pa pou nou, gade jodi an. Se yon prèv ke demen pa pou nou. Nan kèk mwa avan, nou te gen pwojè pou nou te reyalize nan mwa de me a, nan mwa de mars lan. Donk, pwokrastinasyon se pa yon bon bagay, paske li pèmèt ou vin parese, ok, li pèmèt ou vin parese, e li pèmèt ou an reta tou nan yon seri de bagay ke ou gen posibilite, ou gen. opòtinite pou w fè kounya. Donk, lè w pwokrastine toutan, sa pèmèt kòmsi ke ou toujou ap pwomèt tout bagay dan le fiti. Ou toujou ap di demen, demen, demen. Donk, se pa bon guys. Se pa bon paske sa ap fè nou an reta sou pwojè nou. Sa ap fè nou an reta nan vi nou. Gon seri de pwojè nou genyen, nou gen posibilite pou nou fè yo. Men poukisa nou pa fè l? Poukisa se demen, se a demen nou remèt? pwojè sa yo alò ke jodi an nou te ka kòmanse e banm di nou byen lè nou vle reyalize yon bagay nou pa oblije konplè pou nou reyalize sa ke nou vle reyalize a poukisa paske di moman ke ou kòmanse ou kòmanse ou pran desizyon an ou kòmanse fè sa ke ou anvi fè a wap jwenn lòt bagay yo sou sou wout ou. Donk guys si nou rete la ap tann ke nou pare, ke nou gon seri de mwayen, yon seri de kondisyon ki pou reyini pou nou fè yon seri de bagay, pou nou poze yon seri de aksyon. Nou pap, kòman m ta di sa, nou tap gentan depase nivo ke nou ye jodi an ok. Sa di nou ladan lan nivo A an la, nou tap gentan nan nivo B. Ok menm si n pa di nou te gendwa nan nivo CD men nou te ka nan nivo nan nivo nan nivo B ok lenpòtan se de kòmanse guys tout sa nou gen opòtinite pou nou kòmanse fè se kòmanse fè l pa remèt anyen a demen paske demen pa pou nou jan ke mwen di lan moman sa ke nou ap viv la se yon prèv ke demen pa pou nou donk pa remèt anyen a demen paske demen pa pou nou e lè nou remèt tout bagay a demen kan Anpil bagay ke nou ap an retan nan vi nou. Gen anpil etap ke nou tap gentan franchi. Malerezman nou ladanl paske nou renmen tout bagay a demen. Gen anpil pwojè ke nou tap gentan reyalize si nou pat renmen tout bagay a demen. Donk li pa bon pou nou ap pwokrastine guys. Paske pwokrastinasyon ap mete nou an reta ok. Gon pakèt bagay ke nou tap gentan reyalize. Nou tap gentan franchi yon seri de etap. Men. nou rete ap pwokrastine. M envite nou guys pou nou pran konsyans lè nou jwenn yon opòtinite, yon okazyon fòk nou sezi l e fòk nou prepare nou tou ok, prepare nou, mete disiplin nan vi nou. Nan ajanda a, ekri tout sa ke ou ta renmen fè pandan on jounen, epi nan fen jounen an koche tout sa ke ou reyalize. M panse ke se yon bon mwayen ki kapab ede nou pou nou frennen koze sa ki rele pwokrastinasyon ki ap mete nou an reta, ki ap fè nou rate opòtinite nan vi nou. Donk mwen panse sa ap ede nou anpil e fè sa chak jou paske si ke nou kiltive sa lakay nou sa ap vin rete yon abitid donk guys sa ap vin rete yon abitid donk guys se konsèy sa ke mwen te pote pou nou e mwen espere ke nou ap mete yo an evidans n ap mete yo an pratik ok mwen renmen nou anpil pa bliye abone pataje epi kòmante yes mwen renmen nou anpil guys bayy bayy.